Nou konn sal ye deja so m vle nou abone nou a pam TV sou youtube follow li sou twitter instagram like paj la sou facebook pou konn tout sa atis yo ap fè nèt poun konn kisa UX ap fè nou konn bagay yo deja pam TV UX renmen w.
Bonjou, bonswa avèk tout super abòne pam TV yo ebyen nou gon lòt aktyalite pou ou konsènan mechanste ki bay Baky defi nap tounen tou swit byen rapid poun kapab baw plis enfòmasyon sou aktyalite sa ki se mechanste ki mete Baky an defi. Ebyen nou retounen, eske nou sonje ke Baky te bay yon challenge kote ke l te di ke nenpòt rapè ki panse yo fò moute sou yon beat Wide nap pran sa ebyen nap manje l a 2 donk ebyen se menm bagay sa ki leve diskisyon sa oubyen k leve duel sa oubyen k leve challenge sa ant Mechans-T avèk Baky rezon k ta sanble ki fè Mechans-T li menm reponn Baky se paske Baky chwazi 2 rapè Men se pa li menm, li pa chwazi yonn lan 2 rapè yo. Ebyen Mechanste li menm pibliye byen rapid pou l di ke sa li menm li pa dakò avè l paske ou gentan atis deja, lòt atis ou pral chwazi yo ka gentan atis deja, pito fè l menm jan avè m jan m te fè l nan Manda. Ebyen se sa atis la pibliye sou kont Instagram li kote l di, nou pral fè menm bagay a Manda a, pran rès beat sa epi fè afè pa nou avè l. Demon Freestyle tag yon rapè. ou ta renmen sou li. Baky popilè loll men sa pou fè a. Donk se Yon fason pou atis la li menm fè Baky konprann ke challenge lan tap enpòtan ant gran atis ak gran atis men li tap pi enpòtan toujou si se piblik la nou fè dekouvri lòt atis ki gen talan e ki kapab bay plis randman toujou. Ebyen se konsa Mechanste li menm chwazi reponn Baky. Eske Baky pral reponn Mechanste? Eske li pral di Mechanste men kijan l konprann bagay la oubyen kijan l pa konprann li? Donk, nou pa konnen. Sèl sa nou konnen ke Mechanste aktyèlman la soti yon bèl videyo kote ke li kite yon vès dèyè beat la, li rape an premye, li kite yon vès dèyè beat la kote ke nenpòt rapè ka chante dèyè l e ka ba l repons oubyen challenge li tou sa, oubyen diss li tou. Menm jan ke l te fè avèk Manda. Ebyen analiz pa nou sou defi ke mechanste bay Baky a, mwen panse ke Baky li menm tou ki son gran rapè, li pa oblije se yon rapè e ki nan nivo pa l ke lè l chwazi li te kapab fè l menm jan avèk Mechans-T tou sa t ap pèmèt piblik la jwenn anpil atis ki te underground ke piblik la pral dekouvri ki pral vin yon gran atis demen petèt ki ka vin yon siksè nan rap kreyòl la donk se konsa ke m panse l m panse ke modèl ke Mechans-T bay la pi bèl e pi fezab ke jan Baky li menm panse fè l la jis yon track epi fè yit ou sa bòt track la. Se vre nou konnen ke gen yon rapè ki rele Krispek ki sou li ki pa yon rapè koni, men m panse ke si Baky te fè l nan menm jan avèk Mechanste a l t ap pi bon kote ke li chante premye vès la epi l kite espas pou 2 rapè chante dèyè l kote 2 rapè sa ou ta kwè l challenge lè sa nenpòt rapè t ap ka pran beat sa epi bay repons. Donk se analiz pa nou. Donk ou pa oblije dakò avèk analiz pa nou an se sa ke nou menm nou panse. Pa bliye abòne chanèl la, kòmante, bay avi ba w, di kisa ou menm ou panse de aktyalite sa oubyen de defi mechanste bay Baky a. Epi nap jwenn videyo a, link videyo a anba anba videyo sa avèk tout link MP3 kote ke ou menm ki rapè ou ka dawonloud li epi reponn mechanste.